Humm te konnen m te preske pèdi chèn sa enben Jabis te resevwa 3 strike ou konnen sak 3 strike la 3 strike depi ou resevwa 3 strike sou YouTube sa vle di chèn ou an mouri good bye babay. Mwen te kòmanse ak chèn sa depi an 2015 ide a se te fè beat aprè Mwen te vin wè yon espas ke nan mòd mizik ayisyen nan pat gen karaoke, pat gen enstrimantal pou mizik ayisyen, mwen di bon, kòm mwen konn fè beat, poutan m pa fè sa pito? Epi an 2017 mwen kòmanse fè karaoke pou mizik ayisyen an. Depi lè sa, channel Djabis la kòmanse grandi, li kòmanse fè 100 abone, li fè 200, 300, 400, 500, jiska jodi a li rive a 8700 abone. Men nan dènye tan sa yo, m kòmanse resevwa anpil. Peyi lan pil strike de atis ayisyen yo. Premye strike m te resevwa se Fatima Alteri ki te ban mwen l, kote m te fè karaokey mizik li a ki rele Padon. Apre sa, 3 mwa vin pase epi strike la vin kaduk. Apre 3 mwa sa, 2 jou apre m resevwa yon lòt strike de Trouble Boy ki mande YouTube efase youn nan video karaoke m yo, Ke m te fè pou mizik li a ki rele Se pa pou ou. De semèn apre ankò Roody Roodboy vin banm yon lòt strayk. Roody Roodboy mande YouTube pou l efase youn nan videyo karaoke ke m te fè pou mizik li a ki rele Rest in Peace. M konnen majorite de nou abone m yo nou te wè l pase li te gen anpil vue. Sa fè 2 strayk. Youn dèyè lòt aprè yon mwa ankò Trouble Boy vin tounen li banm yon lòt strike men lòt strike sa li tèlman diferan de lòt strike yo mwen mande kotel vin avèk ide sa mwen fè yon enstrimantal m pibliyel pou peryòd sen valanten an men kòm enstrimantal la sanble a mizik Trouble Boy yo m mèt di bon Trouble Boy tip mizik jan tout ameriken konn fèl sou moute sou youtube la wap wè Drake tip enstrimantal wap wè 50 cent tip enstrimantal wap wè tout gwo atis yo Wap wè tip enstrimantal dèyè. Mwen m di bon map pibliye youn konsa kòm enstrimantal la sanble a tip de mizik ke Thoroldboy fè yo. Enben anpil tan pa pase ke Thoroldboy voye di YouTube pou l efase video sa ankò. Enben sa vin fè 3 strike epi w resevwa 3 strike sou YouTube chèn ou an pèdi. YouTube vin banm 7 jou pou m fè yon apelasyon de tout strike m genyen sou chèn lan. E si m pat pran okenn desizyon Aprè 7 jou, YouTube tap efase chèn man konplètman e ou pa tap ka wè okenn video kem te deja pibliye sou YouTube deja. Lèm te resevwa mesaj kem resevwa twazyèm strike la mwen te sezi anpil, kèm te estomake, m di poukisa nèg yo ap fèm sa. Lèm al monte sou chèn nan poum wè ki rezon ki fè yo vle bloke video a, mwen wè rezon ki pa komen menm e ki pa menm parèt nan lwa YouTube yo. Lè sa m fache. Imedyatman mwen rele yon avoka ki te dil a zafè entènèt paske rezon Tallboy te bay youtube li di m itilize brand li m di oh ki bagay sa m ale m kouri sou youtube m al gade sou lwa youtube yo mwen li tout lwa ki gen avwa avèk copyright ki gen avèk dwa dotè mwen pa wè kote l di brand ladann m ale sou youtube kouri m ap chache video ki esplike m kisa k dwa dotè de brand lan mwen jwenn yon bagay ki rele trademark men ki pa gen anyen avwa avèk brand enben depi aprè konsiltasyon avoka Mwen pran desizyon poum fè apelasyon dènye strike Trouble Boy te banm nan paske li menm li pa gen rezon poul te banm strike sa. Ou te ka wèm mte gen 20 jou sou chèn nan mpat pibliye anyen sou li paske lèm fin fè apelasyon an YouTube pran 10 jou poul analize apelasyon an epil bay Trouble Boy 10 jou poul fè repons a apelasyon an. 10 jou ap pase okenn repons enben YouTube remete video a ankò. Enben lè wap fon bagay positif nan yon kominote Gen anpil moun ki pap renmen sa. Sitou pou moun ki pat gen esperans fè lajan sou youtube. Sitou pou moun ki pa konnen ke sa map fè a pap anpeche yo fè lajan. Men okontrè, lap fè yo fè plis lajan. Paske moun ki fanatik yo pral wè karaoke la epi l pral estimile yo menm pou y aprann pawòl la pi byen e pi rapid. Moun ki pat espere ke ka gen yon ayisyen ki vle mete mizik ayisyen nan yon standa ki pi wo pap janm kite n pase. Enben depi lè sa, mwen vini avèk yon lòt strateji ke ou menm w ap toujou renmen e ke mwen menm m ap toujou kapab renmen fè ak konsistans. Sitou, nenpòt moun ka ba w strayk, men lè moun lan pran strayk la pou jwèt paske l panse se li sèlman ki gen posiblite bay moun strayk sou youtube, youtube ap wè sa epi l ap bloke moun lan epi l ap retire posiblite pou l kontinye bay moun strayk paske youtube wè w ap abize de sistèm nan. Wi! Mwen menm m ta ka bay strike tou paske surtout mwen wè nenpòt 20 moun ki desann video m yo epi yo remonte l ankò mwen pa fè anyen paske m konnen orijinalite chèn Jacbitz la lap toujou rete pou Jacbitz menm si w ta dawonlòd video Jacbitz ou mete sou yon lòt chèn li pap gen menm li pap gen menm odyans

Yo orijinèl epi ou menm ou kapab fè apelasyon an lè ou vle. Si se premye fwa ou menm wap vizite chèn sa abonew epi banm yon like paske si video a pa gen like YouTube pap fè pwomosyon pou li. Mèsi e a la pwochèn.